Nou byenvini nan konferans sa. Konferans sa gen 3 pwen. Gon premye pwen ki konsène sou zafè ensekirite anndan peyi sa. Gen 2 lòt pwen ke map devlope mwen menm, se sa gen arevwa ak sa kap pase Miragwàn. E answit avèk dosye Shelson Sanon an nou retounen la avèl ankò. Tout moun konnen ke Nip lan te gen anpil difikilte a yon sèten tan pou moun te travèse ladan li. Avèk larive de komisè Muscadin, M pa di ke a 100 pou 100 men gen anpil amelyorasyon ki fèt. Paske misye chwazi pou l pa dòmi, pou l akonpanye popilasyon l. Men gen yon bagay ki enteresan pou tout moun konnen ke Muscadin pa orijinè de Nip. Byen ke yon komisè gouvènman pa gen jiridiksyon paske w te tèl, ou fèt nan tèl zòn ou ka komisè nan tèl, nan zòn sa. Non, ou ka komisè nan nenpòt kote nan peyi an. Men Muscadin pa moun nan depatman Nip. Vwala ke tout dezòd, enstabilite ki te kreye yo, li te kreye pa Pitit Nip! Or, Nip pral, nou pral fete 20 tan ou byen 21 nan, 20 tan depi ke nou departeman. Mwen menm mwen sot nan Nip. E majorite nèg kap kontribye pou kraze departeman an, pou kreye enstabilite ladann, se moun nan Nip. Moun ke Nip lan fè byen. Moun ki benefisye de espas pouvwa anndan peyi an. Muscadin soti nan Sid e l vini l ap ede moun ki nan depateman an. Pa bliye ke Nip gen ba Nip de Miragwàn ki se tèt la pou rive Peti Twou de Nip. Wo Nip, Fondènèg pou rive jis Plezans. De zòn ki pafwa ki inaksesib. San m pa site non zòn anndan yo. Lè w tande yo di ke Kokoye Duchène nan, se yon kote m konnen byen, gen plizyè pas dlo pou pase. Donk, lè nèg la soti isit, li retranche l avèk zam nan men l, l al teyorize yon popilasyon, dè moun ki pa abitye a jan de vi sa yo. Ò ou jwenn yon komisè di gouvèneman k pa moun zòn nan ki chwazi fè travay li avèk tout onètete, tout serye, donk s on moun pou n aplodi, s on moun pou n sipòte e s on moun, moun nan Nip, se pa pitit Nip li ye, men misye se defansè moun nan Nip, donk li ta enteresan lè w parèt nan Nip, sou tout mi nan Nip ou ta jwenn foto Muscadin. ap dekri dekri sou tout min an li paske majorite moun kap fè dezòd yo al gade pou wè kote yo soti al gade estrikti jewografik yo se pa peti twou se fondènèg miragwàn sid grandans e mezanmi si m se pitit yon depateman premye devwa m se fè zòn m an gen stabilite fè l bèl E majorite nèg kap kreye enstabilite nan pòtoprens yo, al gade pou wè, se moun ki sot nan lòt vil de pwovens. Yo vin kraze pòtoprens, men kounye a la yo bezwen mete de sikisal, de filyal pou yo kapab pwolonje aktivite yo. E nap di tout moun ke komisè gouvèneman an lè lap fè entèvansyon, al arete yon moun ki kase tèt yon moun, yon moun ki goumen avèk yon lòt moun, yon bagay de senp polis. Li gen yon metòd li fè l. Men, imajine w, 5 nèg desann nan depateman avèk T65, kalachnikòv. Donk, lè l ap fè operasyon sa yo, se avèk bib pou l al fè l? Avèk yon chaplè pou l al fè l? Yo konn fè operasyon a nèg ki gen zam avèk bib, avèk chaplè? Non! Li dwe reponn. mesye sa yo avèk de fason pwopòsyonèl e n ap di nou jiskaprezan komisè Muscadin ap fè travay li kòrèkteman. Nòmalman popilasyon an dwe kanpe dèyè l e lajistis, minis jistis la, tout otorite ki nan jistis peyi a dwe sipòte li, ba li lè mwayen nesesè pou l kapab pi efikas. E fòk yo fèmen nip lan avèk bèl antre menm jan sa fèt lè wap antre nan yon seri de zòn fò yo leve yon fè pou pase pou anpeche nèg pa travèse avèk zam pou yo verifye tout moun kap travèse nan nip lan paske yo vle fèl ret nan yon kachèt yon zòn pou nèg al mawon avèk zam nan men yo e nan sans sa nou di ke yo dwe sipòte miss lan nou tande anpil pale anpil kap fèt map di nou tou ke. Mesye Pierre Esperance pa kapab pale de dwa zimen. Men l mete yon jèn gason nan prizon la depi 9 an pral gen 10 an pou yon bagay ke l pa konnen. Òdonans ki soti pou l al jije, li bloke jijman misye e li di misye toutotan ke l pa di li te konn tiye moun, li te konn asasine moun, li te konn travay sa dwòg pou lanbè avèk. Edo yon lòt moun ankò li pap janm lage sa se dwazimen se wòl dwazimen sa se responsabilite Pierre Espérance ki gen nan tèt li ki gen yon gang 4 pa 4 ke mwen menm mwen pote plent pou li deja y arete youn nan nèg li yo Tigwav Michel Gabar gen 2 ki an kaval nou denonse aksyon sa men jounen jodi a la. Dwazimen fayi a misyon l, paske se politik anpil ladan yo ap fè. Donk, nan sans sa a nou di ke Pè Esperans se chèf de gang ke l ye e l ap alimante gang menm e nou di ke lè yo arete Gaba Michelè se Tigwav yo arete l a zam nan men l, pwobableman yon zam yon polisye. Gen yon lòt gwoup ankò ke n ap mennen ankèt sou li la aktyèlman ki retranche nan Kavayon. Donk, nou di komisè Richemond ki nan Sid, komisè Muscadin ki nan Miragwàn. Komisè ki Pòdepè a, yo gen responsabilite yo menm pou zòn pa yo a, pa tounen Tikrit, pa tounen Kosovo, pa tounen tout lòt zòn yo kote n konnen yo a e n ap mande Komisè ki nan lòt jiridiksyon yo pou yo asime responsabilite yo paske peyi a pa ka tonbe nan sans sa, nan sa l ye la a e tout moun wè k ap fè dezòd yo se de moun ki benefisye de bagay anndan peyi a. Peyi a fè yo byen men yo menm e mal y ap fè peyi a e nou di w ankò Miskaden se moun vini li ye nan Nip. Miheli kap ki sove depatman an tandiske pitit ni nèg ki sot anndan matris depatman an se yo ki ap alimante tansyon pou gen dezòd nan sans sa e nou mande tout moun nan nip dan le gran sid pou yo kanpe dèyè komisè Muscadin avèk komisè Richmon pou anpeche de 3 depatman sa yo pa tonbe nan malpwoprite anpil nan nèg swadizan ki di se dirijan anpil nan nèg swadizan ki di ke yo te gen responsabilite anndan leta, y ap kontribye pou y alimante dezòd. Timoun 10 an pa epanye, fanm ansent pa epanye, kèlkelanswa moun nan pa epanye. Ò se Ayisyen yo ye menm jan avèk nou. Nou pa ka aksepte yon bagay konsa e nan sans sa nou di leta ayisyen pran responsabilite yo pou asire. sekirite anndan peyi sa e zòn kote komisè ap travay pou yo kanpe dèyè komisè sa poul fè travay li selon la lwa donk operasyon kont bandi pa ka fè avèk ni chaplè ni bib mèsi. ensekirite a, ansanm ak tout lòt k ap sikonbe anba lamizè devan divès kalite pwoblèm y ap rankontre chak jou nan lavi sa a. Fenomèn ensekirite a nan dènye moman sa a Se sa ki konsène tout Ayisyen. Chak kominote ki nan 10 depatman yo ap evolye ak gwo kè sote si tèlman ke kidnaping blayi tribò babò, si tèlman ensekirite a pran plis ekstansyon. Nèg ak zam nan fè afwontman antre yo, pwofite ap fè san koule e yo menm tou y ap mete dèy. Nan zye popilasyon an, n ap mande pou CSPN nan aji vit, prese prese, pou mete sou pye yon sistèm sekirite nasyonal. Si jounen jodi wout Matisan an bloke, se kiyès ki lakoz? Si jounen jodi moun Laplèn abandone lakay yo san yo pa konn ki kote yo prale, se kiyès ki lakoz? Nou konprann tout bagay. Pandan ke pwofitè yo ap vann zam, gen san ki pran dwa moun pase anba pye, gen lòt tou se kreye enstabilite ak yon klima kidnaping paske tou senpleman se pa yo menm ki ap dirije peyi a. Ann pote kole nan kolabore avèk polis nasyonal la pou nou mare vakabon epi demantle gang. k ap simaye laterè. N ap kontinye pou nou di Premye Minis Ariel Henry pran an konsiderasyon tout akò nan sosyete a pou l ka debouche sou yon veritab dyalòg ki kapab rasanble tout aktè ki konsène ak kriz ke peyi a ap travèse. Akò sou akò. Kisa sa pote? Anyen. Enstabilite politik pi rèd. E se pou sa menm pèp ayisyen an rele anmwe paske lanbisyon, egoyis, ògèy fè tout move lawon ak tout move zangi gen foli prezidan. Nou pap bliye nou bezwen yon referandòm san fòs kote ki kapab reponn. a revandikasyon pèp ayisyen an nan sousi pou franchi yon lòt etap ki pral pèmèt nou debouse sou chimen eleksyon, atansyon, eleksyon san demagoji, eleksyon se sa ki konsène tout ayisyen san distenksyon. Si yon moun bezwen pran pouvwa pou dirije, mache fè difamasyon. pou detwi yon lòt, voye to a oubyen fè manèv pou kreye enstabilite, divizyon. Men okontrè, se pou tout moun patisipe nan eleksyon pou nou remete kanpe enstitisyon demokratik yo an plas. Platfòm Politik Viktwa mande pou mete kanpe yon obsèvatwa elektoral ki pral gen pou voye zye sou eleksyon majistra, depite, senatè ak prezidan. Pou founi bon jan rapò detaye ak enstitisyon konsène yo. Biwo Obsèvatwa sa a gen lòt misyon ke veye kijan tout bagay ap pase nan dewoulman eleksyon sa yo. N ap fè tout moun konnen, Platfòm Politik Viktwa pwopoze yon demach pou fè eleksyon jiskaske nou rive mete yon lòt prezidan.

Tanmen yon dyalòg nasyonal. 5. Mete kanpe yon obsèvatwa pou gade tou sa k ap pase nan peyi a. 6. Mete kanpe yon KEP de konsansis pou sa ki gen rapò ak peryòd mas 2023 a pou rive nan 7 fevriye 2024. Men sa k ta dwe fèt ankò. 1. Fè referandòm pou yon lòt konstitisyon tou nèf. 2.

Òganize eleksyon prezidansyèl pou 7 fevriye 2024, prezidan an rive antre an fonksyon. 8. Pou n fini, n ap anonse ke Platfòm Politik Viktwa ap louvri pòt li a Inivèsite Dete a tou swit apre egzamen deta reto ak filo yo. Viv Ayiti!